Anpil fwa ou konn ap met may sou yon ti fanm epi l vin nan yon pawòl nan kò tout zo. Enhen ou bezwen madanm ou bat mwen yow. La son tès fanm nan ap pase w baz se pa ke l konnen w gon fanm ki pral goumen ansanm avè l vre ki pral batay avè l ki pral bat li lè konsa ou menm ou kòmanse rantre nan konsyans ou ou pral prè pou jistifye w devan fanm sa pou montre l ke ou son nèg ki pa gen mennaj menn poutan lè yon fanm di w yon bagay konsa menn li just di w endirèkteman èske ke w gen mennaj. E lòske yon fanm poze yon tip de kesyon konsa, ou pa sipoze reponn li dirèk menn. Se pou w reponn li yon fason ki sedwizan baz. Ou wè sa m di w la wi menn. Pa bliye se may k ap mete menn. Se yon bagay konsa li ye. Fanm nan just poze w kesyon an nan objektif pou l konnen ke si l ta antre nan vi w èske l ap yon moun ki lib pou l fè sa l vle oubyen èske l ap an konkirans avèk lòt fanm menn. Ou konn sa l ye deja ti mesye. Medam yo tou. Chou ap poze jan de kesyon sa yo nan may yo lòske yo wè nèg rive sou yo man. E ou menm lè konsa janm diw la se pa al konfime fanm nan ke ou son nèg ki pa gen mennaj wap jistifyew sesi sela bay yow sa youn nan pi gwo erè pou pa fè man koz sa pa sedwizan ditou lè konsa ou pral di nan tèt ou kèt m di manzè m pa gen mennaj li pa vle kwèm li pa vle fèm konfyans sesi sela bay se pa ke fanm nan pa vle fèw konfyans man se janw reponn nan k pa nòmal baz se janw reponn nan man li pa sedwizan. Pa reponn tankou yon nèg kap met may sou fanm nan men pa bliye janm diw lan lè wap dyaloge ak yon ti fanm fòw gen kapasite pouw sedwil nan repons ke wap bali yo lòskel pozew yon kesyon ou whatever jan sa te ye a men sinon m garantiw nan yon sitiyasyon konsa wap bouke jwe nan tès fanm ap pasew e sa ap menm anpechew arive posede fanm sa kòm ti madanm ou men olye de sa ou ka just bay manzè yon repons nan stil sa menn ou ka just dil. Talè banm di w yon bagay Eske w janm pase yon kote pou yon moun ap goumen ak pwòp tèt li ankò? Yeah! Si manzè w bay konsa, se sur ke l gen yon repons l ap ba w kanmenm e whatever jan manzè reponn ou an menn, se pa sa ki plis evidan, se sa w bezwen di a, nou konn sa l ye deja menn. Ka just kontinye pou w di l, Talè a m ap gade w, tout vire w, tout tounen w, se yon sèl bagay lespri m ap plede di m, sa a se ti fanm pa m nan, epi pa ede non baby. Yow ti manzon bay konsa loske wap dil sa baz map baw manti menn gadel nan zye epi fon ti souri tou piti nan kwen bouch ou pa fèl twòp menn nan yon sitiyasyon konsa baz ou pap ka imajine kòman fanm sa pral santil degre emosyon fanm sa pral santi nan yon repons ou bali konsa paskew vire lè w lonje nan repons sa w bali a wè sam diw la wi menn ou just montrel ke whatever ou te gen mennaj ou pa se pa sak plis evidan menn objektif ou se jis Posedel kòm ti madanm ou wè sam diw la wi baz son bagay konsa liye ti mesye sim vle plis kesyon tès toujou menn pa gen ni 2 ni 3 solisyon ke liv sa ki rele posede kè yon fi san pou san mal alfa menn son liv baz mpap baw manti menn chaje bagay ladann pou kantite bagay ki gen nan liv sa pou kantite pwoblèm ou kapab rankontre nan kesyon koze fanm nan kesyon renmen a fanm nan kesyon jere relasyon amourez menn. Yow, whatever pwoblèm ou ta gen an wap jwenn solisyon an nan liv sa a baz. E sak fè map ankouraje w achte l man. Fè tout sak depann de ou pou w achte l. Siw gen PayPal ak kat de kredit, just klike sou lyen sa a ki nan tèt seksyon kòmantè yo pou w ka achte liv la baz. Oubyen gade nan deskripsyon videyo a wap wè lyen an man. Si se Ayiti ou ye ou pa gen PayPal ak kat de kredit man, ou mèt tyeke n sou 2 nimewo sa yo wap gade la a. Premye a se +1 3 47 4 68 1. 14 78 epi dezyèm nimewo a se 48 46 16 38 pou achte liv la byen rapid menn son bagay konsa li ye ti mesye konn sa li ye deja depi w wè king love sou yon bagay pa gen dout nan sa menn epi n pa vle al twò long ak videyo a baz n ap toujou a la pwochèn pou yon nouvèl videyo tchaw.